Dèyè chak bal, gen yon fanmi. Nan nwit ki pap janm fini, 31 mas 2025, yon dat ki make ak san, ak lafimen, ak kri doulè nan kè plizyè fanmi nan Mibalè, vyolans gang yo te pran vil la anba kontwòl yo. Kraze kay, fòse sitwayen kouri kite lakay yo, e plizyè lavi te disparèt. Jodi a, nou pa sèlman ap pale de chif oswa estatistik yon 31 mas kote bal te pale, kay te pran dife, epi lavi te chanje pou toutan.

Dèyè chak bal, gen yon non. Dèyè chak viktim, gen yon istwa. E istwa sa merite tande. Dèyè chak bal, gen yon non. Dèyè chak viktim, gen yon istwa. E istwa sa merite tande. 31 mas 2025, envite nou jodi an Se Anderson Collègue. Anderson, kòman nou ye? Monchè, son plezi.
Son plezi Castro, son plezi pou m la ansanm avèk nou e nan yon sitiyasyon ki enpe difisil, nan yon kontèks ki difisil men kanmenm nou kapab di malerezman se yon plezi pou ke nou rankontre pou nou pale enpe de sa ki pase 31 mas dènye. Trè byen, e jan nou tande l Anderson e ki pale ansanm avèk nou, jisteman Anderson, kisa w sonje de evenman 31 mas lan? Kisa dat sa e nan laviw remake. Bon nòmalman e ann di ke lavim pèsonèlman, lavi fanmim, lavi tout moun Mirebalè, sa ki la, sa ki pa la, sa ki aletranje, m panse 31 mas la se yon dat ke nou pap janm bliye. Malerezman sak pase a li pase. e m panse sa make m a jamè. E fòk nou di tou ke se yon dat, si nou te respekte tèt nou antanke moun, si moun k ap dirije yo, dirijan politik yo sitou, si yo te asime responsabilite yo, te dwe fè ke jounen sa a pa t janm rive nan istwa moun yo. Wi, kisa w sonje de evenman 31 mas la? Bon, nòmalman 31 mas se yon jou ki make m, m sonje, m sonje tout sa k pase nan jou a jiska mentenan, paske jeneralman m leve nan 5 è di maten, m leve nan 5 è di maten epi e lè m verifye telefòn mwen, m fin priye, m verifye telefòn mwen, m rann mwen kont ke depi minui. minui une heure du matin gen anpil moun ki sitou o nivo de niva o nivo de mèy kap mande sipò kap mande sipò a bakòk feray kap mande sipò a lapolis pou pote ranfò o nivo de yanou paske bandi an bay donk mwen menm jeneralman lèm tande jan de alèt sa yo m souvan e rann mwen sou plas pou mal gade kisa sitiyasyon an ye donk lè mwen pran Mwen konnen ke lè mwen ekri mwen de fwa mwen oblije de veye. E lè m rive kafou jebal malerezman detonasyon yo ogmante m santi se pi pre bal yo ke m prale. Donk lè m rann mwen kont de sa donk mwen kase tèt tounen mwen retounen o nivo de Mirebalè e se lè sa m kwaze ak yon pakèt moun k ap kite zòn Miva, k ap kite zòn Mèy pou rantre nan santre vil Mirebalè e k ap eseye chape poul yo. Donk lè. Mwen rive o nivo de centre ville Mirbalais, donk pratikman inè de tan aprè, mwens inè de tan aprè, donk vil la li menm li gen tan sou kontwòl enmi. E sa ki pi anmèdan, m sonje sa jiska mentenan, se ke m pa gen tan sove anyen, m pa gen tan sove anyen o nivo de materyèl, men m panse sa ki enteresan ke m fè, se sitou pran kèk moun ke m kwaze sou wout, Pran yo ale lage yo kafou pelig pou yo pran machin sak prale pelig sak prale ench sak prale laskawobas pou yo ale laskawobas e se chemen fezan mwen kwaze ansanm avèk yon dam ki gen yon timoun nan menl ki gen yon gwo valiz sou dol tou e dam lan se yon dam pye koupe donk m fin pase sou li men m gen yon dènye reflèks ki dim Pran moun sa. Donk lè m retounen, m pran dam nan m mete l sou moto, mwen mwen kouri ansanm avèk li, m ale m ale lage li Kafou Pelig. Donk de Kafou Pelig etan, lè m ap eseye retounen, m pa m pa gentan rive lakay mwen. Poukisa? Paske nan m fè lòt bò lasous pou moun konnen Mirebalè, m fè lòt bò lasous m ap vin rive anfas plas piblik la. Donk lè m rive anfas plas piblik la, donk m jwenn kèlke idmo avèk de bakòp idmo ki te la. Donk m rann mwen kont ke y ap retounen. Donk otomatikman m di si nou ap retounen, mwen menm ki son senp sivil m pa gen enterè pou ke mwen avanse. Donk se sa ki fè ke m pa gen tan retounen lakay mwen, m pa gen tan pran anyen. Donk se pratikman e konsa ke m sonje de 31 an e rive o nivo de Kafou Pelig. Lè m rive repliye Kafou Pelig, ranfò vini men malerezman nou pa nou pa gen chans pou ke nou reprann kontwòl vil Mirbalè. Trè byen. Men dabitid e e Anderson, anpil moun wè n ap viv Men yo wè nap souri yo nan may yo nou pa pèdi anyen nou pa gen nou pa gen pwoblèm kijan ou konsevwa pati sa bon m panse
ayisyen jeneralman ayisyen son pèp ki rezilyan anpil nou rezilyan e pafwa nou chante sou pwoblèm nou pafwa nou danse sou pwoblèm nou Donk moun kap gade ta ka konprann ke nou pa nou pa vreman genyen pwoblèm men e m panse se sa ke moun yo ale ap eseye fè sa ki nan Ench sa sa ki nan Laskawobas Beladè ou kapab kwaze ansanm avèk yon moun ou wè lap souri men sa ki sèten se ke moun sa gon mank nan lavi l moun sa pratiman se yon souri ki pa twò enteresan ke sa paske moun sa a li gen yon bagay vrèman ki deranje l paske de lwen etan ou pap janm alèz ke jan w te alèz lakay ou ou konprann ou pap janm alèz ke sa donk ou oblije afiche yon souri vrèman pou ou pa kite moun konnen bon pou bon e pou ou eseye bay tèt ou fòs pou ou ale de lavan paske jan m toujou renmen di l lavi long e nou oblije gen yon souf ki long pou nou kontinye viv. Ya trè byen e kijan evenman sa a chanje lavi ou fanmi ou. Epi vizyon ou sou lavni. Bon monchè e bon m panse o nivo familyal lavi m chanje, lavi m chanje paske e responsablite yo vin plis sa ki sèten. M panse tou gon sòt de de disosyasyon ki fèt o nivo familyal ki fè ke chak moun ou oblije yon bò, dèfwa w ta viv a kouzen w pase isit ou rankontre yon matant, ou pase lòt bò ou rankontre yon kouzen, kouzin eksetera. Donk sa ki pa le ka jounen jodi an la, m konprann. E d'une autre part m panse tou e sa chanje vizyon m sou lavni paske Mirebalais nou pèdi rann mwen fè m rann mwen kont ke a ki nivo Mirebalais te presye pou nou. Men malerezman anpil nan nou pat rann nou kont de sa, fòk nou te pèdi Mirebalais pou nou te wè vrèman reyèlman ki sa Mirebalais reprezante. Ke Mirebalais tou son jwayo nan depatman sant lan e. Ou te vin rann ou kont ke se yon richès lè w lakay ou, ou nan vil ou, yon kote ke w leve, ou grandi ladan l. Donk sa a pa gen pri. Sa a se yon bagay ki, ki, ke nou pa ka mete chif sou li, nou pa ka mete pri sou li. Ok. Eske ou santi gen enjistis pou viktim yo? Kisa ou ta renmen wè fèt nan memwa viktim yo? Monchè, jeneralman, an Ayiti, kesyon, kesyon jistis lan, m panse se yon, se yon, se yon mo ki. toujou rete sispan nan sans ke nou pèdi Jovenel Moïse ki se prezidan de la repiblik an fonksyon sitou nou pa jwenn jistis, nou pèdi plizyè lòt moun ankò nou pa jwenn jistis donk ki plizyè lòt zòn ke bandi yo anvayi moun sa yo pa jwenn jistis men nou pa nou pa ka kwè ke nou pa ka gen espwa tou ke moun Mibalè pral jwenn jistis donk mwen menm sa m panse ki ka fèt e si ta gon jistis vre. jis kisa nou tap genyen kòm jistis, kisa nou ta ka pran kòm jistis, se sitou pèmèt aske moun Mibalè retounen lakay yo, pou yo retounen al viv an fanmi, pou yo retounen al vakye ansanm avèk aktivite yo, pou yo al repran se jan lavi te ye oparavan. M panse se sa ki ta ka jistis pou mwen. Ok. E ki pi gwo difikilte ou ap fè fas depi aprè sa ki rive a, emosyonèlman, ekonomikman oswa sosyalman? Monchè, li plis emosyonèl. li plis emosyonèl paske mwen menm pèsonèlman m se nèg ki m pa janm pase yon mwa deyò Mibalè m fè katran ap etidye Pòtoprens e de semèn twa semèn pase m pa antre katriyèm semèn nan m ap antre Mibalè kanmenm sou sa vle di m gon sòt datachman a Mibalè e moun ke m kotwaye konnen ke M pote Mibalè nan kè m, ou konprann, e m toujou avèk fyète di m soti Mirbalè, avèk fyète reprezante Mibalè nan tout sa m ap fè, swa nan foutbòl, swa nan tout lòt aktivite pwofesyonèl ou ot, m toujou asire m ke m pote Mibalè. Donk, m panse difikilte a plis emosyonèl paske lè w t ap viv yon kote, ou grandi yon kote, plas piblik la manke m menm. E anpil lòt zòn, Rue Kapwa manke m, Rue Jefwa manke m, ou konprann? E gen yon seri de moun ou te konn kwaze. jounen jodi an la, ki te fè pati de kotidyen w, malerezman ki depeyize nan lòt zòn, swa ki kite peyi an, donk sa yo se yon seri de dechirou emosyonèl ke malerezman nou pap janm ka repare. Donk m panse ke difikilte yo plis emosyonèl ke tout lòt bagay. Ok, e gen anndan sa w di an Anderson, lè w te wè mwa desanm rive, ou wè se pa nan vil Mibalè ke w ye, kijan w te santi emosyon sa a travèse w? Yeah mon chè du haut de mes vingtaine mwen mwen m poko janm pase desanm yon lòt kote ou konprann m so m rete Mirebalais e m fè tout afè m Mirebalais depi desanm lan rive m pral nan mès minui m pral e yon seri de lòt aktivite e sa te touche m onètman m ap pale de sa la sa deranje m toujou paske e mwen mwen wè 24 desanm Aktivite ki te konn gen Mirbalè pou wè ou nan yon lòt vil, ou prale nan yon seri de lòt aktivite, wap eseye adapte w yon seri de lòt bagay. E m panse premye janvye tou ki sot pase, dlo koule nan je m, dlo koule nan je m paske m di tèt mwen ay. Jeneralman premye janvye, mache bwè soup nan kay fanmi, kay zanmi eksetera, donk ou rive yon kote ou pa gen fanmi avè w, ou pa gen zanmi avè w, donk li, li. Li yon pi difisil, li vreman difisil, donk ki sa te, sa te choke m anpil. Ou konprann, pou wè wap pase desanm, ou pase janvye, ou pa konnen ki kantite tan ki wap pase deyò ankò, donk li, li vreman difisil. Nan mitan doulè sa, ki sa ki ba ou fòs pou kontinye viv? Monchè, e, son eksperyans imèn nou vin fè. Donk, kèlkeswa sa k rive, nou oblije avanse. E sitou, pafwa ou pa gen, lè w gen moun apiye sou ou, ou pa gen enterè pou w trebiche. Ou konprann? Donk, lè w panse avèk responsabilite ke w genyen, lè w panse avèk tout moun ki konte sou ou, donk ou oblije bay tèt ou fòs pou w avanse kèlkeswa latanjant, jan moun yo renmen di a. Ok. E si ou ta gen yon mesaj pou otorite yo, oswa pou moun ki lakoz trajedi sa a, kisa ou ta di yo? Ya bon e eske m gen mesaj pou nèg sa yo si m gen mesaj donk kesyon m ap poze tèt mwen eske y ap tande tou eske y ap konprann eske y ap fè swivi nesesè ansanm avèk mesaj la ke m ta lanse men m panse e sèl sa m ta ka lanse kòm mesaj se pran responsabilite nou donk le mal est dejà fè nou nan sitiyasyon difisil la donk kounye a la nou oblije asire nou ke Nou fè amgivay pou nou mennen popilasyon Mibalezyen nan lakay. E kisa ou ta renmen pèp la konprann sou sa ki rive 31 mas 2025 lan, espesyalman pou evite sa pa janm rive ankò? Ya, monchè, e lavi avan tou, lanmou avan tou, e kèlkeswa enterè pèsonèl ke w ta ka genyen, sonje ke tout moun Mibalè konnen tout moun, ke Mibalè sòti plamen liv. ke Mirbalais se pou nou tou, ou konprann, pou ke nou aprann konnen enterè pèsonèl pa prime sou enterè kolektif. Ou konprann? Donk, kèlkeswa sa nou ta ka genyen an tèm de diferan, pou nou asire nou reyèlman ke nou prime enterè kolektif lan sou tout lòt bagay. Mwen panse se sa. E sa ap ede nou konprann. Ke sa nou, sa ki pase nou la, son leson pou nou tire, e nou aprann de erè nou yo, nou aprann de tout sa ki pase yo, e pi pou ke reyèlman sa, sa, bagay sa pa janm repete ankò. Ou konprann? Paske sa lage, sa lage nou nan lavi difisil, sa lage fanmi nou nan lavi difisil, e sa kite yon mak endelebil nan istwa nou, nan memwa nou, ki se moun yo ba li. Ok e eske sa rive Anderson ou vizite moun ki nan kan yo moun yo e koman ou wè kondisyon vi moun sa yo e eske sa pa rive sou ou. Mon chè li yon pe difisil li yon pe difisil dans yon premye tan m te komanse fè sa men onètman m pa gen kouraj pou m fè l m pa gen kouraj pou m fè l paske e m sonje m wè yon moun ke m konnen. Se yon nèg ki, se yon nèg ki gen plis ke 20 tan depi l ap travay. Misye fè biznis li, misye konstwi, misye achte machin, achte plizyè lòt byen materyèl ankò. Epi, lè kouri an, m kwaze ak misye k ap vann dlo nan lari an. Paske nèg la gen pitit, fò l sibveni a bezwen timoun li yo. Donk, sa a te touche m. Ou konprann? Sa a te touche m. m pa di vann dlo nan lari a se yon pwoblèm non, men ou gade kantite efò ke nèg la fè, nèg la dedye tout lavi l a travay di, epi ou wè nan yon fraksyon de segond, pou tout sa ou te fè, tout bagay pati an vrak. Donk li vrèman difisil, se sa ki fè ke mwen menm pèsonèlman m pa kontinye, m pa kontinye vizite moun sa yo, paske chak ou kwaze ansanm avèk yo, ou gade yon seri de jenn gason, jenn fi. ki pat nan mande, ki tap fè efò ansanm avèk lavi yo, ou vin wè nèg la redwi a yon sitiyasyon kote ke li oblije ap mande, li oblije ap fè yon seri de bagay ke li patap janm fè avan, e pandan ke nèg la pa gen pwoblèm a moun, donk mwen menm sam gen a bandi menm? M pa gen anyen a bandi, ou pa gen anyen a bandi, ou konprann, sa yon seri de nèg sa yo fèm, sam fè yo tou, ou konprann, donk li vrèman difisil, e m panse. Moun yo ap mal viv e moun yo paka tann vreman pou ke yo retounen lakay yo. Ok e nou pral fini nou pral fini Anderson men si tout fwa ou gen yon mesaj ou tap voye ansanm avèk chak grenn jèn e jèn fi jèn gason sitou sa ke ou kwaze ou konnen ki tap byen mennen nan vil lan epi toudenkou tout bagay vin chanje e ou menm ou kwaze avè yo sa pa fè w byen e pou fason wè ou menm y ap viv e yon mesaj de pozitivite pa rapò ou menm kontrèman ansanm avèk ou menm ki nètman diferan ou ankese sa ki rive a ou viv ansanm avèk li e gen moun ki pa ka viv li ki pa ka ankese. Exactement sa ki rive a. Ki ki ki mo sa wap voye exactement pou moun sa yo. Monchè pou moun sa yo a landwa de moun sa yo diskou a pa chanje lavi pa fini ou konprann lavi pa fini pafwa sa w panse a ki tap rive a oubyen sa w te prepare an tèm de pwojè an tèm de plan de batay plan de vi l'inattendu se pwodwi donk mentenan kan l'inattendu se pwodwi ou oblije asire w ke ou kontinye viv paske Se lavi ki pi enpòtan. Ou konprann? Depi gen souf lan, brik pa brik, blòk pa blòk, wòch pa wòch, n ap rive rebati edifis lavi nou ke nou te deja konstwi, ke malerezman de nèg ki pa pran responsabilite yo fè ke nou oblije nan rekòmanse. Donk diskou a pa chanje, se sa ke m toujou di yo chak m kwaze ansanm avè yo, epi ba yo, ba yo, ba yo sipò emosyonèl le plis ke posib pou moun nan vrèman konprann ke sa ki pi enpòtan se rete an vi. Yon moun ki rive nan sitiyasyon ki ta vle fè mal avèk tèt li, ki sa w gen, ki mesaj ou gen pou li? Monchè, m pa nan fè mal a tèt la ditou, ou konprann? Fè mal a tèt la se dènye rekou lan, se dènye solisyon an, donk anpil fwa bagay yo vini, se pa sa n te espere. Ou konprann? E nou fè, nou fè plizyè, plizyè remonte deja, nou fè plizyè remontada, nèg k'ap jwe foutbòl yo konnen sa byen, nou fè plizyè remontada deja, donk remontada ankò li posib. Li posib pou ke nou reprann lavi, pou lavi nou repran sans jan sa te ye avan, epi pou nou kontinye chemen an. Yon mo dlafen pou tou sa ki ale yo e sa k'ap viv toujou, 31 mas 2025 e a Mibalè, Se ki sa l tap ye? Bon, e a tout kretyen yo map di yo pèvouswa, a tout vodouyizan yo map di yo ayibobo, e a tout moun ki nan lari yo map di yo ke lavi pa fini, nap kontinye batay, nap kontinye goumen pou ke nou ale de lavan. Mèsi Anderson, se te yon plezi. Se te yon plezi mon frè.